M pa konprann paran gason. Depi yo wè w pa gen kras, yo m wè yo pa vle wè m m pa konn sa m fè yo. Mwen m dosye w la m pa ladann non. Se ou menm kap bay Jerry tout pwoblèm kap banm pwoblèm a Jerry konsa a. Ki pwoblèm m ba ou papi?
Eda oh la madam. Kòman ou ye? M pa anfòm nan sa. Tanpri papa.

Kòm gen yon wi. Ou menm pa rete non manman. Ou soti? Wi manman. Ebyen mwen menm m chita la pou m reflechi. M chita sou resèt mwen m ap swiv pou m wè sa k ap pase a. Paske se mwen ki manman Djeri. Mwen m papa mwen se kèk kontan bal. M fè tout bagay nèt. Ehe e wè. M se mèt pèl.
Woy! M fè mason.
Sa vle di ou pa pèl leson?
O o.

Paske pou janm mete w, m toujou mete w fre. Mwen mete w paske nou fè anpil sakrifis cheri pou mete w nan nivo sa. Men m ap panse manman m pa vle wè w, frè m, sè m pa vle wè w paske m renmen avè w. Men bebe, mwen pa ta vle yon jou ou ta rive twonpe m ak yon lòt moun. Paske mwen pa ta vle egrèt vi m. Paske tout jounen manman m ap preche m pou ou. Pou ki sa sa w mete nan panse w? Wi men bebe, fò m panse avèk tout sa yo paske se nan vi a m ye.

Mwen, wap vin pi bèl devan zye m. M konn sak fè sa non. Merci baby.
Chak fwa m bo kote w bebe, ou fè chode poul leve sou kò m. Chak fwa m bo kote w, ou fè m santi map viv. Wap fè m ri. Ou serye cheri.
Ou kwè nan sa wap di yo?
Anpil.
Wè, banm banm di w cheri. Manman m mèt leve ponpe. Fè kenpòt sa l vle fè pou m kite w. Jam paske se ou ki se fanm mwen. Ou se zo kòt mwen. M ta swete sa dèfwa gason yo konn gen anpil bèl pawòl pou granmesi. Oh! Bebe, se paske ou pa andan kè mwen ki fè kòman sous lanmou m ap koule pou ou. Waw! Bebe de jou an jou mwen menm mwen m ap vin renmen ou plis. Mèsi cheri. Mwen kwè ke e jan m renmen w lan menm konsa tou. Wi cheri, m renmen w. M renmen w anpil. Mwen bebe, malgre m pa yon gwo mwen anyen kanmenm, m fon vye, mwen lwe yon vye jou pa mito. Malgre se pot an pot li ye, men kanmenm, m ap jwe tèt mwen kanmenm paske m pa gen mwen anyen, m pa gen ton vagabon. So, ou oblije lwe vye chanm kay sa pou m mete w bebe. Paske m pa gen ton nan lari pou jan m renmen w. Dakò bebe, m ap respekte sa. Pa gen pwoblèm bebe, e mwen pap ka rete non paske.

Epi m pa konprann paran gason. Depi yo wè w pa gen kras, yo m wè yo pa vle wè m pa konn sa m fè yo. Genlè paske m pa gen kras. Paran gason depi yo wè w pa gen kras, depi yo wè w pa genyen pou yo vin tout jounen pou y ap vin lakay ou di banm sa banm sa, yo pa vle wè w. Antouka, m wè Djeri renmen m fò m fè yon jan pou m pa fè l wont. Fò m fè yon jan.

Mezanmi pitit mamoun sa pase m pa konnen si se paske m pa genyen m pa gen kras pou m bay paran Jerry paran Jerry pa vle wè m m pa konn sak pase menm lakay Jerry m paka ale non fi m konnen depi w pa gen kras yo pap vle wè w pou yon jan men m konnen yo pa kòm yo pa vle wè toujou se lanmò pa lage pou jis pou Bondye ta fè nou. Vin gen timoun gen mwayen andan. Jiska prezan yap yap renmen. Wi map fè sa men m pa m pa renmen pou m ansanm avèk yon moun paran l pa renmen m pa konn ki defo m gen nan mwen m te ka chanje l men yo pa janm jis depi yo wè m yap banm move jan menm lakay yo m paka ale.

Epa ti dam sa fin pran tèt Jerry nèt vire tounen Jerry se kris se kris se tifi a l vle e tandike m di tifi sa l paka dakò l paske sak fè m di l paka dakò l non pa gen kòb malerèz mwen ye si nou menm nou se malere pizza al kole nan kò pizza e lè l gon pwoblèm kisa nap fè. Bon mezanmi cheri nou fin m fin vann tout tè mwen andeyò a bon lotre jou la m gon kay la m vann li pou m fè edikasyon ti jenòm nan m tande yo di m ti jenòm nan pou yon ti konmè yon ti pòv mezanmi mwen menm kote m pral ak ti pòv. Mesye pitit mwen m panse pitit la ta pral yon bon kote lè l antre yon bon kote l ta jwenn yon ti lasistans li ta ede nou nan sa nou depanse nou ta ranplase l avan menm lè ke l t ap fè afè aprè. Men pou kounye a pou pit la chita sou yon fanm vire tounen, pit la vire anndan l paka pale, depi nou pale se koze fi a, depi nou dil nou pa dakò fi a, pit la anjandre sou nou. Mezanmi sa moun bezwen pou mèt plas. Antouka m pa rann kont misye pral a dosye sa mwen m pa dakò m pa dakò menm. M bezwen m bezwen yon fanm lè l vin la ki ka ban m yon 200 dola ameriken m met nan pòch mwen. Bon lòt jou la ou pa wè ou pa wè. Ou pa wè lòt jou m te al patisipe nan yon konferans bagay soko lavi m e se yon ti fanm ki di m li renmen ni m ap wè si misye ka pran ti fanm nan fanm nan gentan ap sèvi avè m ban m kòb m gentan fè kanè nan soko lavi m pou di m a pitit tout bagay sa k te atè a la. M pa t ap konn ou sa men mwen m pa vle ti malere sa misye vin la.
Ebyen mezanmi kisa nap fè. Ebon koman koman bagay sa ye wap pase mize avèk ti gason. Map kraze sa mwen poze w map kraze sa. Ebon mta swete mta swete w pran yon desizyon. Mwen fòm yon fanm ki ka ban mwen tèt machin pou m woule. Mta swete w pran yon desizyon. Sim wè dosye sa ap vini la. Depi w solidè avèm.

Ebyen se ou pou monte sou nou wi e ou pou pale avèk nou paske se nou k manman ou si w gon bagay se avè nou pou w vin eksplike l. M ap tann ou an ou wont banm yon papa w. Ebyen se manman m ak papa m nou ye m di nou m renmen yon fanm nou pa dakò m vin la avè l nou pa vle aksepte l ebyen Bondye pou mwen m travay m wè m kay mete l ebyen sa pa gen anyen ankò non. Sa w fè a? M wè m kay mete l papa. Ebyen ou gen kòb Ou telman gen kob. An e sa blan an ye a la. Bravo. Kisa? Monchè banm gon bagay. Mwen menm se mwen k te fè w. Hey! Ou pa ka pi fò pase m. Pou m ta met 2 jenou m atè pou m pouse pitit mwen pou pi fò pase m. Ki kote w ap pase? Manman, banm di w yon bagay.
Ah ou konnen m mistik. Oh papa.
Atansyon frè a. Hey gad papa m koukou. Papa, papa, banm di w yon bagay. Se papa m ou ye. Ou pa ta vle mal pou mwen. Mwen konnen sa. Men papa, banm di w yon bagay. Fòk nou pa kite tankou lajan achte nou se nou menm ki pou achte lajan paske lajan se nou menm ki fè lajan mwen renmen fi a fi a renmen m se pa paske l pa genyen papa.
Monchè ou te mèt te mete nenpòt pawòl devanm la mpa bezwen ti malere ou pa wè ki mayo kson la mayo sokola vim son kanè wi m fèm sot fè nan sokola vim la moun ki gen kòb map chèche. Baba fè bri la e.
Epandan ou di sa.

Hey! Ebyen mwen menm menm, m pap janm bon mwen. Ki lè w ap itil mwen? Misye ret al fè kay, m pap pran nan bagay sa a menm, misye ret al fè kay, m pap pran nan bagay sa a. Antoulèka frè a, m pap pran ti malere. Lòt jou pa mal pran yon moso tè pou w ap fè bagay sa a. Antoulèka frè, mete w deyò, m pap sitre w la, ou pa bezwen antre lakay mwen. Al jwenn ti jou pa w fè pou fanm ou an. M pa bezwen, m pa bezwen. Antoulèka bagay sa a m ap kraze l mwen menm. Byen kounyea sa Jerry fè a la ou pral fèl tou? Antoulèka pitit fòw pran tèt ou wi sa nan sa Jerry tonbe a ou paka tonbe ladann ou wè fanm nan son fanm majinèl li ye li gentan pran nanm ni mwen mpa gen anyen map jwenn paske si Jerry fon ti kòb se fi sa kap vin prann kounyea men fi a kòmanse limena nan menm e pandan limena li pa gen yon goud tout bagay li tout sal E pitit la fè se nan li lap pase epi mwen menm nan kwat e mwen tap bourike ap pot kivèt sou tèt mwen pou m okipe pitit la pou m metel lekòl m fè edikasyon an. Mwen menm fanm pa m lan pap konsa non mwen. E vre?
M ta swete sa pou ou pitit ou pa ta tonbe nan fanm limena pase depi Jerry fin pran fanm nan san anyen an kounya si w wè fanm sa e li pap sanble a Jerry lap rete? Eyy pitit lap rete? Kisa w deside? Mwen m bezwen konnen. Ey kote fanm nan, fanm nan m tande yo di fanm nan machinèl anpil, m bezwen konnen si se pa mwen k papa Jerry, si m konnen fanm, fanm sa ka travèse m jan l vle, m ap kraze bagay sa mwen menm. Ey papa m konnen w gen ponyèt, men fè sa w ka fè apa, e sa w ka fè a ou fè e. Avan lontan w ap tande sa k ap pase. Mwen ni m p ap pèdi tranche m nan, ni m p ap pèdi tranche m nan.
Cheri m fin pale wi, tout sa m te di yo la m pa gen anyen map demòt, m pa vle m pa vle m pa vle, m tande fanm nan son gwo majinèl, mwen menm sil pote grenn m pral kraze grenn li an fè tonm tonm, mwen menm se mwen k gason mwen k pote grenn, antoulèka m sòti map vini m pral konn kisa k gen nan peyi a. Riba Eeh manman m pa rete manman an Ou sòti?
Wi manman. Ebyen mwen menm m chita la pou m reflechi, m chita sou osèt mwen map. Swiv pou m wè sa k ap pase a paske se mwen k manman Djeri.

Ki kote ki rele Mòn Jerizalèm yo a? Oh, Mòn Jerizalèm yo prale? Wi. Ah bwè non, ou pral di wi. Se pa nan zòn sa menm. Ou kite wout la dèyè nèt. Dakò? Epi zòn sa pa menm nòmal menm. Gen anpil sanginè devan an la, yo te ka ap gen pwoblèm la a. Vrèman?
Isi yo rete menm? Wi. Epi jan ou gentan ap esplike nou zòn nan ou fèm pèl wi pase janm wè gen bèl ti pye. Non e pa zòn pam nan men wout wap pran la m wè ou gentan fouye deja sèke ou te ka al nan touben nan baz kote ki pa nòmal sa m di. Jan zòn nan trankil la ti pye bwa yo byen bay la epi m gentan renmen la anpil wi. Mpa ka pale avèk yon moun m pa konn non kòman ou rele? Christina.

Sa ka rive ou pa renmen ba moun nimewo telefòn ou, men m panse ke mwen diferan pa rapò avèk moun yo k ap fè sa. Ou di ou diferan, men mwen menm m pa nan panse w, m pa konnen ki jan de moun ou ye, m pa renmen m, tankou jodi an m kwaze w m di w tankou yon nimewo telefòn m. Bon m di cheri, ou di m diferan se vre. Pou w wè sa, se lè w kòmanse abitye avè m, ou kòmanse wè kiyès m ye,

Fòk m gen yon wi. M pral jwe la pou m konn sa m fè. Depi yo di w mak Sony te gen fòm, s on lòt bagay. Ban m wè sa m ka fè la. M lage chat la.
Bonswa papi. Oh ou menm sa a? Se pa ou menm sa a ki A la m di w bonswa ou fè bak. Ki ki afè bonswa m te ye avè w? Mwen m dosye w la m pa ladann non. Se ou menm k ap bay Djeri tout pwoblèm, k ap ban m pwoblèm a Djeri konsa a? Ki pwoblèm m ba ou papi?
Bon m tande ou a Djeri, mwen m di w m pa dakò, ou pa vle lage Djeri, w ap ban m yon bann pwoblèm. Mwen menm m bay sa a?

Ebon lè w di gaz la mwen m pap di gaz tou hew gaz abone tande ou tande gaz poum fout ou plezi si w pa